dispoze pa ta kont lide pou fwontyè la li menm li relouvri. Pandan rankont lan ap fèt e ke rankont lan poko menm fini, nèg yo fon dezyèm tantativ yo al relouvri fwontyè la ankò. E se a se moman gen 2 kamyon ki te de lòt kote yo pèmèt pase pou ale an direksyon de la Repiblik Dominikèn. E gen de moun ki pase, gen de machin ki gentan pase, etsetera. Men, pwosesis la pa abouti puiske otorite dominikèn yo oubyen responsab dominiken yo bò kote pa yo, selon enfòmasyon yo, fèmen baryè pa yo a. N ap genyen un peu plus tard pou nou pataje avèk oditwa la konpreyansyon nou de aksyon sa a. ki pote sinyati Repiblik Dominikèn. Mentnan, aprè sa ta pral genyen vrèman yon sitiyasyon de tansyon o nivo de fwontyè la, genyen gaz yo di m ki bay, genyen bal ki tire, epi genyen jounalis tou ki viktim, gen de materyèl ki kraze, pa egzanp, yo di m genyen plizyè jounalis

Mesye sa yo pa ta moun Wanament, yo ta soti o nivo de Trou du Nord. E ta genyen plizyè komèsan ki ta dèyè zak sa a, ki sou wout, an kèlke sòt, pou frajilize, si n vle, tèt ansanm ki te genyen depi apre desizyon gwo ponyèt prezidan dominiken an li menm te pran pou fèmen tout fwontyè li avèk Ayiti. Apati de done. ke nou genyen nan men nou. Nou pral eseye pataje konpreyansyon nou avèk la Repiblik, les auditeurs, les internautes, sou sa ki pase Wanament lan pandan jounen madi 28 novanb 2023. Premye bagay nou menm nou konkli. nan lecture pa nou sak pase wanament lan hier la leta ayisyen se premye responsab e m pral esplike poukisa men avan kite m di nou se pa paske M gon pwoblèm tou natirèlman avèk leta. Se pa paske m pa vle wè leta, se pa paske m ta kapab di m gon fobi leta oubyen mwen gon obsesyon si w vle dè kil saji de leta nan. Eseye konprann. Ann eseye fon flashback. Pou n ale nan jenèz kestyon an, kòman sa te kòmanse? Mwen menm pèsonèlman, si n suiv ansanm entèvansyon ke m fè sou sitiyasyon Ayiti avèk Sendomeng lan, sou kestyon konstriksyon kanal irigasyon sou rivyè Masak la, mwen te toujou di sa e maten an m ap reyitere l. Konpòteman. Leta ayisyen nan konfli sa ki enplike La Repiblik Dominikèn e La Repiblik Dayiti te toujou parèt sispèk. Donk pou mwen menm, Leta ayisyen te toujou ap laloz. Leta pa t janm gen yon pozisyon ki fèm kote gen dwa konstate ni nan sa lap di, ni nan sa lap fè, ni nan priz de pawòl, ni nan dokiman kap soti, ni nan aksyon kap poze sou le tèren. Se vre, gon premyè nòt di gouvèneman ki soti kote leta pozisyone l pa rapò a desizyon moun Nòdès pran o nivo de plèn Maribarou pou relanse travay konstriksyon kanal irigasyon an sou rivyè Masak. Se vre, Doktè Ariel Henry ale nan 78 tièm asanble jeneral Nasyon Zini yo, li bay oubyen li eksprime pozisyon peyi Dayiti de manyè klè. Se vre, apre Prezidan dominiken Luis Abinader fin deside de manyè inilateral fèmen tout fwontyè l avèk Ayiti, gouvènman soti nòt pou l di li pran akt. Se vre, l anbasadè Léon Charles nan rankont sa ansanm avèk manb konsèy OEA ki te solisite par la République dominicaine te defann, si w vle, konstriksyon kanal la. Men pou anpil moun, Leta te toujou rete anlè, Leta te toujou rete nan pawòl. Sur le terrain, de manyè konkrèt, avèk dè zaksyon si w vle pou apiye sa k di, sa k fèt m sot site la yo, anpil moun te yon ti jan pa konprann konpòtman Leta. Donk ou santi Ou vin pa jwenn koyerans, koyezyon si w vle, ant sa Leta ap di ak sa Leta ap fè oubyen ak desizyon Leta ap pran. Se sa k fè anpil moun te kwè ke Leta te gen yon konpòteman laloz nan kad dosye sa. Nou ka toujou twonpe n, men nou fè konsiderasyon sa yo apati, 1. de sa k fèt deja, a pati de de atant moun yo tou sur le terrain. Pou pwoteste, si w vle, kont konstriksyon kanal la, La Repiblik Dominikèn atravè otorite li yo, notamman le prezidan Luis Abinader, anonse yon tren de mezi, pami yo fèmen fwontyè l avèk Ayiti. Apre sa, mesye yo ankò, Luis Abinader ankò vin deside relouvri fwontyè l. Kontre tout atant, si w vle, Ayiti fèmen pa l la kounye a. Sa ki te siprann La Repiblik Dominiken, La Repiblik Dominikèn padon, paske yo menm yo te panse le fèt ke yo te fèmen fwontyè la e ke Ayiti depann an grand pati de yo sitou nan sa nap manje nap konsome yo panse la fen tap touye nou yo panse nou te gen yon grangou kloroxy anraje nou pat ka tann donk lè yo te vin deside relouvri fwontyè la avèk tout baliz yo te mete yo tap gen yon pote boure k fèt nou sonje sa pote boure a pa fèt okontrè Ayiti di fwontyè ap ouvè wi men se pa konnya. Anpil moun o nivo de la Repiblik Dominikèn te estime se yon kalòt marasa pou le prezidan Abinadèl, se yon ont e gen menm yon palmantè dominiken, m kwè se yon senatè, ki te eksprime l pou l di ke li pa kwè ke la Repiblik Dominikèn ap janm ka dijere sa. Ay se yon wont li ye. Pou gouvèneman dominiken an. Sèt yon trè bon kou. Tout peyi a te kanpe dèyè desizyon sa. Si w te fè yon mikwotwotwa alepòk, kèlkeswa departeman, kèlkeswa komin, e menm si w ta ale andeyò di peyi w al rankontre dè Ayisyen, y ap di w wi, Yo dakò ak desizyon pou Ayiti kenbe ebyen fwontyè a fèmen nan nivo pa l la. E de fèt jou yo pase, semèn pase, la Repiblik Dominikèn louvri baryè pa l la prèske chak jou, pou n pa di jak jou, epi Ayiti te toujou kenbe pa l la fèmen. Guerrier Dieuseul, nou te poze yon kestyon, nou te di ke à qui le mérite? Kenbe fwontyè a la fèmen an oubyen kenbe baryè pa nou an fèmen, kiyès ki gen kredi a? Èske se leta ayisyen ki deside li menm ba yon repons diplomatik a la Repiblik Dominikèn? Èske se te desizyon popilasyon an o nivo de Wanament? ki te vle bay la Repiblik Dominikèn yon leson e malgre tout konsekans sa te ka gen ki te aksepte kenbe bò fwontyè pa yo a fèmen an. Mwen menm lè m t ap pale an mon non pèsonèl, m te di m kwè se moun Wanament ki gen merit la. M te di Leta vin anbwate le pa timidman e se domaj. Nan yon dosye konsa, ki gen yon pòte diplomatik, ki gen yon pòte politik, ki gen yon pòte, si w vle, jiridik, dwa entènasyonal elatriye, pou se lopinyon Leta ap suiv. Ò, se lenvès ki te dwe fèt. Se lopinyon ki te dwe suiv Leta. M te di ke se, se pa desizyon Leta. M te di sa. E si n sonje byen, m te gen yon ti echanj avèk kòlèg ene mwen, Denel Sainton kote l m t ap esplike l t ap di èske e si se ta yon estrateji ou konprann etsetera bò kote otorite leta yo ou konprann e ke yo menm yo ta kapab itilize l kòm mwayen de presyon nenpòt negosyasyon k t ap fèt etsetera pou leta li menm ta an pozisyon de fòs pou l poze kondisyon l kòm fwontyè la relouvri l la ap enpòtan pou larepiblik dominikèn e dikou nou menm nou ka di ebyen pou pa nou an relouvri vwala vwala vwala vwala. M te konprann Mesye Senton e nan analiz pa l la, mwen te fè dè konsesyon. Men, mwen te toujou rete kwè ke kenbe fwontyè a la fèmen an pa t janm yon desizyon Leta. Leta te ka vin anbrase l aprè, Guerrier te ka vin andose l aprè. Men m te toujou rete konvenki, si se te pou Leta, fwontyè la pa t ap janm rete fèmen. M pral esplike pou ki sa Guerrier. Ankò yon fwa m ka toujou gen tò, e m ta byen renmen m gen tò, menm si m pa toujou gen tò souvan. M te di si desizyon kenbe fwontyè la fèmen an te. yon desizyon de leta ayisyen, m di premyèman yo te kapab eksprime l de manyè ofisyèl menm jan la Repiblik Dominikèn nenpòt desizyon l pran vizavi Dayiti yo toujou di l klèman dayè vin rive yon moman ou te poze tèt ou kesyon pou di èske se diplomasi Sendomeng ap fè nan kad dosye sa tèlman yo te yon ti jan parèt awogan si w vle. Gen moun ki ta ka di, nou pa t oblije reponn pa awogans Dominiken nan tou, avèk awogans Dominiken nan. Gen moun ki ta ka di, èske se yon estrateji ke Leta dakò fè silans epi l mete pèp la devan epi l dèyè? Jiskaprezan m pa ekate posibilite a. Men dezyèm. eleman m te rale pou m te pwouve ke desizyon an pa t desizyon Leta. M te di si Leta ap fèmen fwontyè l oubyen ap kenbe fwontyè l fèmen pandan la Repiblik Dominikèn deside louvri pa l yo, fòk li pa ta konsène Wanament sèlman. Li ta dwe konsène tou lè pwen fwontalye ofisyèl.

Malpas la rete fèmen. Fòk baryè Ansapit la rete fèmen. Epi apre, t ap gen de enstriksyon fòmèl ki pase a otorite depatmantal yo, sètadi nan depatman kote komin fwontalyè sa yo twouve yo a, ak otorite kominal yo, komin fwontalyè yo pou di, men kisa ki soti di pouvwa santral oubyen di gouvèneman, 1, 2, 3, 4, men ki konpòteman majistra dwe genyen, delege dwe genyen, E Vis delege dwe genyen, responsab polis nan nivo komin nan, nan nivo depateman an, responsab ladwann, etsetera. Fòk gen dè enstriksyon fòmèl ki te pase. Twazyèm oubyen katriyèm eleman Guerrier mwen te rale, mwen te di Leta te dwe pran dè dispozisyon pou te pèmèt ke desizyon an pèdire osi lontan ke yo swete l. Sa vle di on bon maten. On majistra nan yon komin pa t ka deside l di l ap louvri fwontyè a. Fòk se t on desizyon Leta dan son ansanm ki di oke apati de tèl dat n ap relouvri fwontyè a oubyen nou toujou kenbe l fèmen. Donk fòk te gen dispozisyon ki te pran pou sa a tou lè nivo. E dènyè. Konsiderasyon n te fè, Guerrier, pou n te pale de yon desizyon Leta nan kad kenbe fwontyè la fèmen an, nou te di ke fòk nou te wè tout tan Leta a, Guerrier, poko anonse fwontyè yo relouvri, tout lòt pwen fwontalye ki ofisyèl yo te rete fèmen.
Men si pa egzanp Wanament. toujou rete fèmen epi moun Beladè jwenn yon fòmil yo relouvri pa yo a kòman moun pral fè di m son desizyon leta l te ye pou te kenbe fwontyè a fèmen an si pa egzanp Wanament te deside kenbe baryè l fèmen epi moun Jimani te fon fason avèk Malpas la yo antann yo pou gen de bagay kap fèt se pat yon desizyon leta pa gen pa gen plizyè leta son sèl leta k genyen si pa egzanp Wanament te toujou kenbe baryè l la fèmen Epi, nan Ansapit, te genyen ale vini ki t ap fèt. Donk, sa vle di gen yon pwoblèm. Donk, si se te yon desizyon Leta, li t ap respekte jiskaske Leta li menm pase lòd pou relouvri yo. E lè sa, tout t ap relouvri an menm tan. San pwoblèm. San pwoblèm.
Mentnan, si se sèlman baryè Wanament la ki te rete fèmen. Malgre La Repiblik Dominikèn li menm te louvri bò pa yo a prèske chak jou, m vin konprann ke desizyon an pa t fòseman yon desizyon Leta, men pito yon desizyon de moun Wanament d'une façon particulière, moun Nòdès d'une façon générale. E n di Leta te jis pran nan kou an, e mwen kenbe l jiska sa k pase yè aprèmidi a, Guerrier Dieuseul. Si w gade. konpòteman la Repiblik Dominikèn nan kad dosye sa Guerrier, ou wè ke Sendomeng fè de dosye kanal la on dosye deta. Ou ka toujou repwoche yo sa w vle, men w ap wè kiyès k ap pran lapawòl, kiyès k ap siyen yon seri de desizyon, kiyès k ap anonse yon seri de bagay, se chèf leta a, se yon seri de minis, se responsab yon seri de estrikti, etsetera. E menm moun yo Guerrier Dieuseul. Menm moun yo, lè pou yo eksprime preyokipasyon yo pa rapò ak konsekans desizyon Abinader yo sou ekonomi peyi a, se a Leta yo adrese yo. Ke l te agrikiltè dominiken, ke l te antreprenè dominiken, ke l te komèsan dominiken, nenpòt sa ou gen kòm preyokipasyon, nenpòt sa ou gen kòm plenyen, Paske yo menm tou, yo kòmanse santi konsekans desizyon Abinadèl yo, puiske yo gen de pwodui k ap gaspiye, yo gen de lajan, etsetera, yo pèdi, se a leta dominiken yo adrese yo, jiskaske yo fòse otorite dominikèn yo anonse yon ansanm de mezi.

Konstriksyon kanal sa a yon bagay leta. M pa kwè Guerrier di sa. E si w gade depi Out a jodi a nan bagay kanal sa a, ou wè se efori total, ou wè se anpil emosyon, ou wè se tèt cho e jodi a vin gen anpil entrig Guerrier di sa. Donk ou wè moun yo vin ap aji san enspirasyon. E le pire dans tout ça se ke menm leta Vle rantre nan jwèt la. Leta pa fonksyone konsa. Leta pa fonksyone avèk efori, avèk tèt cho, avèk emosyon. Leta pa fonksyone konsa. M sot di sa avan. Leta pa swiv pèp. Paske lè pèp la sou emosyon l ka, li ka, li ka pran oryantasyon l vle. Li ka ale kote l vle. M pa konn si w konprann. Men Leta se 2 moun. ki gen tèt yo byen fèt ki ladan l, se sa m sipoze, se de moun ki konpetan, se de think tank k ap reflechi pou konnen ki meyè desizyon yo dwe pran pou kapab oryante peyi a pi bon kote a. E desizyon k ap bon pou peyi a li pa fòseman se desizyon tout moun renmen an, li pa fòseman desizyon ki pi popilè la. Li kapab yon desizyon enpopilè. Men li se yon desizyon ki efikas. Li se yon desizyon ki friktyez Guerrier Dieuseul. Men malerezman depi yon bon bout tan ou santi nou gen yon leta ki plis ap gade kòman pèp la wè bagay yo. Tèlman nap fè politikayri. M pa menm di politik non. Monchè gade janm wè moun moun wanament ye la sim pa fèl konsa eske yap dis eske yap dat. M pa konn si w konprann. Malerezman se konsa nou menm nou deside fè leta fonksyone. Men pa gen pyès peyi sou latè beni. Leta fonksyone konsa. E Guerrier Dieu Seul, lè m pale de Leta, m pa pale sèlman de moun ki nan pouvwa santral. Paske anpil fwa depi w di Leta an Ayiti, yo prèske di w lè gen prezidan ou wè prezidan an, ou wè premye minis lan epi ou wè minis yo, a on degre mwendr, ou wè direktè jeneral yo. Men la a, m ap pale de tout aparèy Leta, tout. Tout leta nan tout konpatiman l. Ke l te Premye Minis Ariel Henry, ke l te minis li yo, kèlkeswa minis lan, ke l te yon seri de direktè jeneral, o fonksyonè, ke l te moun ki nan delegasyon yo, delege depatmantal, sekretè jeneral delegasyon yo, ke l te majistra yo, kazèk, azèk, ke l te otorite lapolis nan tout nivo, ke l te otorite nan lajistis la nan tout nivo, ajan dwanye yo, sitou nan ka sa n ap pale a la, mesye polifwont yo, tout moun sa yo nan chèn Leta m ap pale a. Jan m te di sa lendi dènye lè n t ap pale de dosye Lakoudèkont lan, pa gen de Leta. Pa gen plizyè leta, gon sèl leta. Li pa nòmal ke gon bagay kap di Pòtoprens, gon bagay kap fèt Pòtoprens, epi nan lòt komin yo gen de lòt bagay kap fèt. Otreman di, gen de bagay kap fèt, pa egzanp Wanament, e ke Pòtoprens pa okouran. Gen de bagay kap fèt Beladè, Pòtoprens pa okouran. Poutan, moun ki Beladè yo, moun ki Wanament yo, Se de Moun ki nan leta yo ye tou on responsab dwann wanament se pou leta wap travay on nèg ki nan polifront ou nan lapolis la se leta ou se ajan dwanye se leta ou se vis delege se leta ou se delege depatmantal se leta ou se direktè depatmantal on ministè jeneralman kèlkonk se ankò leta. Donk leta map pale a, m pa vle moun yo wè sèlman pouvwa santral. Map pale de leta nan tout konpatiman l, soti Lèziwa rive Wanament. Sou tout teritwa nasyonal la. Se de leta sa map pale la a. Tout aparèy leta. Donk leta pa fonksyone konsa. Se sak fè m di, si leta te rive. asime tout sa l te genyen kòm responsabilite nan kad dosye sa a, m ba w garanti, sa k pase Wanament la pa t ap pase yè a. Lòt eleman ki enpòtan ankò Guerrier de Seul, sa k rive Wanament la, pou mwen menm pèsonèlman li te previzib. Poukisa? Si w gade nan semèn ki sot pase yo, yo pale de plizyè reyinyon ki òganize. Dabò yo pale de reyinyon ki fèt. De lôt kote de lil, kote gen de zantreprenè ayisyen ki al rankontre de zantreprenè dominiken, yo pale de reyinyon ki fèt nan mitan antreprenè oubyen komèsan ayisyen yo. E te gen lôt gwo pawôl ki t ap pale. se ke nou zot nou pa verifye ou byen nou pa verifye men li te pale kanmenm te menm gen pawòl ki di Guerrier gen lajan k ta bay e bò kote la Repiblik Dominikèn pou fòse si w vle komèsan ayisyen yo ak antreprenè ayisyen yo menm yo jwenn pi bon fòmil pou e byen fè fwontyè a relouvri Guerrier tout pawòl sa yo t ap pale m pa konn si yo vrè si yo pa vrè men sa k sèten yo te pale. E nan reyinyon m pale la a yo gen Yezu sèl, genyen mwen konfime efektivman ki te fèt. Si byen ke, jiska yè swa, ok, gen yon aktè enpòtan nan Nòdès ki eksplike m, mesye yo di ki ta dèyè sa k pase Wanament la yè, asavwa yon seri de kamyonè, de nèg ki gen yon seri de gwo kamyon ki konn al dèyè machandiz, al dèyè matyè premyè e notamman pou karakòl ki abitye fè sikui a, yo te menm di m te gen yon reyinyon ki te dwe fèt ant komèsan yo nan Nòdès ak mesye sa yo pou yo gade kòman yo ta pral relouvri fwontyè a. Men tout sa yo, malgre enfòmasyon yo fwite, ann di Leta a, te vle prevwa puiske diri Jezi prevwa li pat ka deside di ok bal evite sa si byen ke rankont lan pwojte Guerrier Dieu seul gen komèsan selon sa m gen kòm enfòmasyon ki di a yo pap rantre nan sa paske l frajil kote nèg yo ta deside ale avèk zam nan men pou al relouvri fwontyè a. Kiyès dè sivil? San se pa lapolis, san se pa ministè komès, san se pa responsab dwann, san se pa delegasyon, san se pa majistra ki akonpanye avèk nèg ak zam ki al ouvri, se dè sivil ki deside al fè sa. A zam ankò wi.
Ak zam.
o zye enpwisan si w vle, m di enpwisan, men petèt m ka toujou twonpe m, de moun ki la pou sekirize espas la. N ap gen tan pou n rive sou sa Guerrier Dieuseul. Donk pou tout sa yo te gen tan sou tablo a, kòmsi w vle di m, Nèg yo pat ka antisipe pou anpeche ke sa rive jiskaske la Repiblik Dominikèn jwenn mwayen pran dwon ni vole anlè, ou konprann, fèmen fwontyè l, fè stil sou nou, gade nou k ap fè matyè de lòt kote. M pa konn si w konprann Guerrier Dieuseul. Donk pou nouzòt, si n dakò ke Kesyon fèmen fwontyè a se te yon desizyon leta li te ye. Yo t ap antisipe sa paske enfòmasyon yo te disponib, reyinyon yo te fèt e gen yon rankont ki fin fèt menm, gen foto k pibliye. N ap di leta te gen dwa antisipe l, di a bon, tande non, nou aprann gen tèl bagay k ap manniganse la etsetera. Men tout sa yo tou ki fè moun yo yo menm yo ka al reyinyon antre yo pou y al gade ki pi bon fòmil pou yo louvri fwontyè a se paske nan menm lojik pa gen leta sa. Apa m sot fè paralèl la avèk Larepiblik Dominikèn. M te di w lòt bò a komèsan yo, antreprenè yo Tout moun ki enkyè pa rapò a konsekans desizyon Abinader yo, ou pa wè se a leta yo adrese yo? Donk si nou te gen yon leta ki te enspire konfyans efektivman, ki tap jwe wòl li kòm sa dwa, m ba w garanti nenpòt pwoblèm ke komèsan yo te gen. Pa egzanp gen de komèsan yo di n ki genyen de machandiz lòt bò a ki ap pouri nan depo, ki vle al pran yo. Gen de komèsan ki pèdi anpil machandiz nan dènye dife ki te eklate Darbonne nan. Donk si te gen yon leta ki t ap reflechi, li t ap konnen, ebyen, men kòman y ap abòde kesyon an. E moun sa yo t ap konnen tou, men a ki enstans pou yo pou yo adrese yo si efektivman yo vle gen yon limyè k fèt, si yo vle gen yon konnen sa k ap fèt. M pa konn si w konprann Guerrier di sa. Donk si sa vin pase konsa, pou mwen menm se paske se voulu. Menm lè. Ou wè leta pa antre ladann, men leta te okouran ke sa pral fèt. Donk, poukisa l pa antisipe pou l anpeche l fèt, e l tann li fin fèt, se lè sa majistra a oubyen responsab yo nan delegasyon oubyen jij de pè te vini pou refèmen l lan? M pa konnen. Mentnan, piske yo di moun ki vin fè sa yo pa fòseman moun Wanament. Gon kesyon, entelijamman, oditè yo, entènot yo ta ka poze maten an. Pou jan woun moun Wanament, pou jan moun Wanament te solidè, pou jan yo te detèmine pou te kenbe fwontyè la fèmen an, Kòman sa fè pase? pou ki sa sa fèt?
Kòm si moun yo pa vin rezistans. Wi. Pase m p ap ba w manti, si se nan premye moman yo, yon gwoup ta deside al fè sa, fò w ta pase sou fyèl moun Wanament. Nou kwè sou sa wi. Men pou ki sa sa fèt trè fasilman? Yo fèl a 2 repriz. Guerrier Dieuseul ou vle m reponn kesyon sa pou ou maten an? Ebyen a tout moun mwen pale yo, ak tout done k vin jwenn mwen yo Guerrier Dieuseul, mwen konkli ke gon divizyon, mwen konkli ke gon fristrasyon si w vle Guerrier Dieuseul nan Nòdès peyi a patikilyèman nan Wanament. Ce ke nou pat jwenn avan. Avan. te prèske gon inanimite nan mitan tout sektè nan Nòdès peyi a, nan Wanament, pou te kenbe fwontyè la fèmen, malgre gen de moun ki viv de fwontyè la, men ki te aksepte soufri, paske yo te di si se pou sove lonè n, sove diyite n. Devan la repiblik dominikèn ke n soufri. Men jodi a Guerrier Dessoeul si w al Wanament se sèten ou pap wè menm angouman sa. Se sèten ou pap wè menm kouraj sa, menm detèminasyon sa lakay moun yo. Vous savez pourquoi? Paske efektivman yo divize sou kesyon an. Mentan kisa ki alabaz divizyon? Sè ke moun yo rann yo kont. Guerrier Dieu seul gen min nan domino a nan kesyon fèmen fwontyè la. Yo rann yo kont gon jwèt koken k ap jwe. Guerrier Dieu seul pandan y ap di y ap fèmen fwontyè la pou anpeche on ansanm de pwodui dominiken rantre anndan peyi a, pwodui dominiken yo rantre kanmenm. Mentnan ki kote yo pase kiyès ki fè yo rantre? Se la grande question. E gen de pwodui ki soti inikman de la République Dominicaine. Malgre fwontyè la fèmen, yo disponib sou mache a, yo rantre kanmenm. Donk ki kote yo pase? Ebyen se aprè moun yo ap rann yo kont gen de moun ki trè enfliyan, gen de moun ki trè mye plase, gen de moun ki se gwo zotobre, gwo jipon, ebyen ki gen kapasite malgre fwontyè la fèmen pou fè de bagay antre anndan peyi a alò ke Lè yo kenbe ti Jan, lè yo kenbe ti Jak, yo kenbe ti Pyè avèk on bouwèt, on sak oubyen on kamyon twa wou ki gen machandiz k ap soti Repiblik Dominikèn, yo pran yo oubyen yo jete yo oubyen yo filme yo oubyen yo boule yo etsetera, Guerrier Dieuseul. Epoutan, gen de machandiz k ap soti an kantite de la Repiblik Dominikèn. Pou antre nan peyi dayiti e gen de moun ki konnen e moun ki konnen yo nan tout nivo nan strikti leta yo Guerrier Dieuseul nou pap di tout leta a lechèl lokal men yo konnen ebyen moun yo vin rann yo kont poukisa nou di nap fèmen fwontyè la nou tout pa aksepte soufri pandan se tan gen nan nou kap itilize enfliyans nou kap itilize lòt koulwa. pou nou rantre avèk pwodwi dominiken epi lè son ti malere nou kenbe kap soti avèk on pwodwi dominiken sou fwontyè la oubyen nan kontrebann nou imilye li nou fè videyo l nou boule bagay yo e gen nan bagay yo tou nou konn sezi pa gen moun ki konn kote nou al avè yo e malerezman de le dire M gen anpil estim pou mesye Bsap yo, men se pa tout non ki fin entèg, ki fin kòrèk.
Gen trèt nan mitan nou. M gen anpil estim pou mesye polifwont yo, pou lapolis doun fason jeneral, men atansyon maten an m ap mande nou souke kòn yo, se pa tout. Bèt a kòn efektivman nou wè ki wanament ki merite kòn nan tout bon vre genyen se soude yo soude kòn nan souke kòn yo menm jan an tou si n ale nan lòt strikti leta yo n ap wè gen de konplisite yon seri de moun avèk dè antreprenè de la rejyon k ap fè yon seri de pwodui. rantre anndan peyi a. Donk panse sa yo yo fondamantal pou moun yo konnen Guerrier Dieu seul. Paske li pa nòmal pou nou di fwontyè la ap rete fèmen epi pa kont gen de bagay k ap rantre anndan peyi a. Siman pa gen deba sou li. Yo rantre pa kontrebann e pa vre? Ebyen depi gen kontrebann dabò Yo defye leta, paske leta li menm te sipòte fontyè fèmen an, sinon li tap rete louvri deja. Answit, li konstitye yon mank a ganye, paske si gon dwàn, lè pwodwi a rantre ki te dwe fè kòb, otomatikman pwodwi yo rantre kanmenm yo vin vann, donk la dwàn pa benefisye anyen. E twazyèm eleman, kontwòl de kalite ke nou te toujou ap pwone a, li vin pa egziste ditou. Lè sa nenpòt pwodwi bon li rantre pi fasil kounya anndan peyi a. Guerrier Dieuseul, Donk mwen panse nou paka fè yon apwòch de 2 pwa 2 mezi avèk yon kesyon ki si sansib e ki gen yon pòte nasyonal. Donk si n ap pran yon desizyon, fò l pran ni pou ti Jan, fò l pran ni pou ti Pyè, fò l pran ni pou mesye iks, ni pou madam igrèk. N ap fèmen fwontyè a, n ap fèmen fwontyè a. N ap entèdi pwodui dominiken rantre, n ap entèdi yo rantre. Men konsa tou si n ap relouvri l, n ap relouvri l. Si n deside relouvri afè nou, n ap relouvri l. M pa konn si w konprann. Si nou estime gen nesesite pou sa. Donk ke l fèt jan l fèt, jan l dwe fèt. Li pa bezwen fèt anba tab. M pa konn si w konprann Guerrier Dieuseul. Donk mwen menm mwen di, fòk moun yo gade byen nan kesyon sa a si Ayiti pa sou wout pou pran nan yon konplo. Paske m sot di sa talè a gen trèt nan tout nivo. Souke kòn yo, ke l te Bsap, ke l te Polifwont, ke l te lòt estrikti ki nan Leta, nan nivo lokal yo, souke kòn yo. Se pa tout bèt nou wè ki gen kòn ki se bèt a kòn vre. Gen bèt ki vin la, se soude yo soude kòn yo. Donk souke yo gade pou wè, pou nou wè si nou kapab idantifye entou yo, idantifye move grenn yo. Pase nou gen yonn nan yonn nan kouplè im nasyonal nou an ki gen yon fraz kon sa, dans nos rangs, point de traître. Donk idantifye yo, mete yo deyò Guerrier Dieuseul. Pa egzanp mwen wè moun yo ap kesyone konpòteman. polifwont oubyen kèk polisye polifwont nan dezyèm tantativ pou relouvri fwontyè a oubyen pou relouvri baryè a. Premyè tantativ la moun yo di yo te kapab konprann ke yo pran odepourvu etsetera men dezyèm tantativ la pandan polisye polifwont yo la. Sa vle di baryè a te vin refèmen epi
misye retounen ankò. Retounen yon dezyèm fwa. Ah bon?
Yo relouvri l. Donk nèg yo pa jwenn pyès rezistans etsetera, yo fè l jiskaske se nan lapremidi yo di majistra etsetera vin vin fèmen sa. E kounye an tout machandiz sa yo ki sòti an la, e alò si se alò m pa konn ki tip de machandiz, yo sòti san ankenn kontwòl? Non machandiz yo pa sòti, paske sa m genyen kòm enfòmasyon, Yo pa sòti? non sa m genyen kòm enfòmasyon Guerrier, kamyon yo pase men de lòt kote la Repiblik Dominikèn fèmen. Non non se pat se pat se ala se se te se pat ti kamyon sa yo se pa yo sot ayiti yo rantre a yo sot ayiti pou rantre rantre kouri pase a ok men sak te bloke men pa genyen ki soti replik dominikèn ki rantre ok ok men kounye a la guerrier dieu seul gen de fason kapab entèprete desizyon la replik dominikèn nan premyè fason ka ou kapab entèprete l. Ou kapab di lefètke yo wè sitiyasyon sa te pwovoke yon tansyon onivo fwontyè la, bon pou rezon de sekirite, yo deside fèmen fwontyè yo. Sa e premye fason ou ka wè l. Men dezyèm fason ou ka wè l tou, yo ka fè l pou imilye nou menm wi.
Yo ka fè l pou imilye nou, yo di gade, y ap batay antre yo la. Pase m aprann ke pandan bagay la, rapidman yo gentan vole dwòn yo, pou yo gentan pran dèzimaj. Pou yo wè nou menm k ap fè grimas. K ap fè matyè.
Ou konprann? Donk, ou kapab wè l konsa tou. Yo gen dwa fè l menm pou imilye nou. Pou di gade wè, men yo menm k ap pran pòz sesi, k ap pran pòz sela yo. Antouka, maten an m ap konkli ak yon bagay m te di deja Guerrier de Ciel. M te di La Repiblik Dominikèn p ap janm padone Ayiti sa k pase sou kesyon reouvèti fwontyè la. Paske anpil moun. Menm an Repiblik Dominikèn estime son kalòt marasa nou bay Abinader, son wont li ye pou gouvèneman dominiken an lè yo deside relouvri fwontyè pa yo a epi nou menm nou kenbe pa nou an fèmen an palan de baryè ebyen la Repiblik Dominikèn oubyen pèp Dominik yo men ultra nasyonalis yo orgueilleux on ne peut plus yo pap padone nou sa yo kapab itilize tout kou pou yo fè n peye sa. E m te di w yon bagay, yo ka itilize menm rat kay pou yo fè manje pay kay. E sa k fè m di, an n chache idantifye trèt yo pou pita pa pi tris. Paske piga n konprann sa k pase a la a, li pa pral gen konsekans, byen antandi, sou travay konstriksyon k ap fèt onivo de kanal la. Mwen menm, mwen fon chwa, m pa vle pale. de kesyon kanal la maten an paske tout moun konn atachman m a kanal la e m toujou rete kwè kanal la pa dwe kanpe se yon kesyon ka pe ka li kanal la dwe kontinye kanal la pap kanpe sepandan fòk nou pa mete n nan yon sitiyasyon pou n ap frajilize. inite oubyen solidarite ki te genyen dèyè kanal la Guerrier Dieu seul la. Paske nou ka fin fè afè nou epi nou menm ankò nou kraze l. E mwen di nou sa, Dominiken yo yo pwisan nan peyi a. Yo ka itilize tout koulwa pou yo mete pwav nan mitan nou pou fè kraze bagay la nan men nou. Donk pi bonè, se granm maten Guerrier Dieu seul. Si n dwe idantifye trèt yo, idantifye yo depi konnya. Wi bonjou tout moun.